Konn sa k genyen, fò n kreye yon drapo, yon drapo pa nou, ki pou senbòl batay ke n ap mennen pou libète ak endepandans la. Paske blan franse met nan tèt li, dèske nou kenbe drapo ble blan wouj la, ebyen nou pa sou bò mete yo deyò. Nou vle rete anba vant lafrans toujou. Desalin li lèt la, li konprann sa, lè sa nou nan mwa fevriye 1803, misye pran drapo franse ble blan wouj la, misye rache pati blan an, epi l kole. Pati ble a avèk pati wouj la. Se konsa donk, ke premye drapo lame endijèn nan, se t on drapo ble e wouj, avèk bann yo avèk koulè yo kanpe, bann vètikal, e koulè ble a sou bò sa yo rele ranp la. Dessalines pap kontante l fè sa non. Nan mitan drapo a, misye pral ekri Liberté ou la mort! E l pral bay tout ofisye lòd pou di tout sòlda ki anba zòd yo, Men drapo nou an! Nou repete w, sa fèt an fevriye 1803. Men yo di tou ke mesye Desalin, Petyon, ase afranchi ofisye sa yo, nouvo afranchi, nouvo lib. An nou di ke se pa yo sèlman non ki t ap konbat pou pou met franse deyò. Te gen lòt moun tou ki t ap konbat, ansyen bann mawon yo. Tout mesye sa yo te nèg ki pat janm te rekonèt otorite Tousen Louvèti, otorite Desalin eksetera. Yon nèg tankou Lamou Derans pa egzanp. Lamou Derans li menm li te di w li gen 2 enmi. Li gon pi gwo enmi, se blan franse. Men li gon dezyèm enmi tou, nèg ki te konn kouri dèyè bann mawon pou mate yo, Desalin. E Lamoderans li menm, li te gen pwòp drapo l. Drapo Lamoderans la se te yon drapo nwa e wouj. Koulè yo te kouche. Li te gon deviz li menm. Li te ekri sou drapo sa a, Se libre ou mourir. Nou rive nan mwad me 1803. Jeneral Nicolas Geffrard ap goumen nan Sid, anba lòd Desalin. Desalin te di misye, Degaje w! Pran sud la pou ou fèl endepandan met blan franse deyò ladann. Men te gen yon pwoblèm, pandan Jefra ap goumen nan sud, Jefra pa ka konekte avèk Petyon ki nan lwès paske zòn Gran Gwav, zòn Leogàn se Lamoderans ki kontwole l. Or gen de lè Petion a Dessalines bezwen voye zam, bezwen voye minisyon bay Geffrard. Donk vin gon nesesite. Nesesite a se ke fò gon pale k fèt ant Dessalines e Petion yon kote epi ekip Lamouderans la. Pou ki bagay? Li gen pou nou di mesye tande. Menm si nou genyen pwoblèm pa nou. Men premye enmi an se blan. Se franse, se kolon esklavajis yo, se lame sa ki la, lame Bonapat la. Fòn gou antant, fòn gou dil ki fèt. Donk se kon sa, ke Petion pran kontak avèk Pierre Cangé. Pierre Cangé se te tankou m ta di nou bra dwat Lamoudérans. Epi l di Cangé fò nou pale. Menm si Lamoudérans pa vini, men ou menm fò m rankontre avè w, fò w vin jwenn mwen Emma Dessalines pou nou fè yon pale. Fò w ba nou yon pasaj pa Léogâne, pa Gran Gwav, pa Ti Gwav pou n ka pote yon sekou bay Geffrard nan Sid la. Men, vin an kote nou Lakayè. Pase Lakayè se te baz Petyon. Donk se konsa ke Kanje, bra dwat Lamoderans, an sekrè misye pran lanmè pou li avèk 2 zou 3 bato, misye rive Lakayè pou l rankontre Desalin avèk Petyon, la nou nan zòn 18 me 1803. Alò kounye a, ki sa k pral pase vrèman? E se la a ke fò nou fè yon grann distenksyon ant sa yo rele listwa epi sa yo rele mit, de kwayans ki pa vrèman fonde, de lejann. Fò nou fon gran distenksyon e distenksyon sa nou pral fè li klè pou ou nan dezyèm pati emisyon an nou pral pran poz epi nape retounen pou dezyèm pati emisyon sa yon emisyon spesyal su istwa diferan koulè sa yo rele drapo ayisyen an. Jounen jodi a la n ap rakonte istwa koulè drapo ayisyen. Nou te rive nan moman 18 me 1803, lè Pyè Kanje, adjwen Lamoderans pase pa lanmè sòti Leyogàn pou li rankontre Petyon a Desalin Lakayè ki te baz Petyon. Poukisa, jan nou di w la la, Desalin a Petyon te bezwen voye zam a minisyon bay Jefra kap goumen nan le Sid pou endepandans la, e mesye yo pa ka pase pa Leyogàn, pa Tigwav, pa Grangwav, pase zòn sa e Lamoderans ki te kontwole l. Bon Lamoderans, afè Desalin nan l pa ka tande pale de li menm. Pase de Desalin pou li se menm jan a blan yo, li te konn pèsekite n, li te konn fiziye nou, li pa vle tande pale de Desalin. Se sa k fè Petyon li menm te poko ta ka kanje, ki te yon nèg ki te plis ouvè, ki te plis konprann bagay yo, pou ke yo ba yo yon dwa dpasaj. Donk, lè kanje vini, sa k pral pase? Reyinyon sa a pral fèt pou negosye kestyon sa a. Ki pasaj ke kanje. Menm avèk konsantman Lamoderans kapab bay pou ke Desalin a Petyon al ede Jefra nan Sid la. Voye èd ba li. Nan reyinyon sa a pa gen oken kreyasyon drapo k fèt. Drapo a te deja kreye depi Fevriye nan Ti Rivyè Latibonit. Lè Desalin te rache pati blan nan drapo franse a. Li te kole ble ak wouj la. Li te kite tou lè de koulè yo nan pozisyon kanpe, ble a sou bò ranp la, e nan mitan li te ekri Libète ou lamò. Desalin, maksimòm ke l fè, se ke lòt nèg ki te la, ki petèt pa t okouran, li senpleman konsakre ble e wouj la, Kòm koulè, kòm koulè drapo lame endepandans la. Men sa se koulè Desalin a Petyon. Men pa bliye Lamouderans li menm, li te gen yon drapo nwa e wouj. Atansyon, tou le 2 koulè nwa e wouj Lamouderans yo te kanpe e nan mitan li te gen deviz pa l ki te di Lib ou mourir.

Ke ok pa gen pwoblèm yap kite et Dessalines a Pétion pase pa Léogâne, Grand Goâve, Ti Goâve pou rive nan Sud bay Geffrard. Kounye a la Cangé pran bato l avèk adjwen yo, yo pral kite Lakaye pou yale Léogâne. A se moman la gen 4 bato. ki kite lakay yo. Yo kite lakay pou y al Leyogàn. Youn ladan l te gen kanje. Gon lòt ki te gon adjwen ki te rele Lapòt.
Men il se twouv ke pandan y ap travèse, gon bato de gè franse ki vin kwaze avèk yo. Li te fè nwa, li te fè nannuit. Lapòt ouvè zam. sou bato fransè a pou rale l sou li pou pèmèt bato Cangé a file pou yo pa pran chèf li. A se moman la, bato fransè a ouvè kannon sou bato Laporte la. Li touye pasaje yo, Laporte mouri, men gon maren k pa mouri ki te rele Jean Pierre. Mesye franse yo mete lamen sou maren Jean Pierre la. Amiral franse Latouche Treville pral fon rapò e gwo ofisye ki te rele ofisye Bo BOT se li ki te kaptire bato la pot la. Nan rapò sa yo di ke ofisye a di ke sou drapo sa li jwenn yon drapo nwa e wouj avèk yon deviz lib ou mouri. Se nòmal, se t yon drapo ki te nan kan Lamoderans. Mari Jan Pyè a ki te prizonye ke m entereje, msye pale, msye di efektivman li te sòti nan rankont nan Lakay avèk Desalin, ke konsèy datak ki planifye kont twoup fransèz, men msye pa janm pale kou afè ke drapo kreye. Se te kon bagay konsa k te fèt vrèman, kòm evènman enpòtan, pou Jan Jan Pyè pran baton, pou tou sa l di, se pa ti sa l pa t ap di. Anplis, Desalin, non lèt ke l pral voye le 19 me bay Jefrard, te voye di Jefrard, pa okipe w kounye a, Lacan, je dakò pou l ouvè wout ba nou, pou n voye zam ak minisyon ba ou. A oken moman, Desalin pa janm pale je fwa ke te gen okenn bagay de drapo ki te pase lakay. Yon bagay osi enpòtan, je fwa ki pou kò l nan le Sid, k ap mennen tout gè endepandans la. Paske nou menm, nou plis, a chak fwa Pele pale de Vètyè, de bagay, sa k ap pase nan le Nò, oke. Men nan le Sid, gen yon pakèt batay k ap mennen. La guerre de l'indépendance dans le Sud, trè pe koni. Lagè ke Geffrard, ke Laurent Ferrou, nèg sa yo mennen. Yo pa pale de pase sa. Nou konprann tout afè endepandans la, sa fè Vètyè sèlman. Non. Yon pakèt batay ki mennen nan Sid la. Donk, yon mwa apre, la nou nan zòn mwad Jen 1803, Jeneral Franse Lavalette ki te kòmandan Pòtoprens,

Nou t tou pre zòn okay nan plèn okay la, la a tou tout moun te wè gon drapo ble e wouj kap flote se la tou msye pral rankontre ak Baron Tonè. Nan menm mwa jiyè 1803 a, Desalin pral pèsuade Kanje pou l lage Lamour Derance vin jwenn li. E se konsa, Desalin pral arete Lamoderans, e an septanm, misye pral di Kanje pran Jakmèl. E se konsa ke Kanje avèk Magwa Anbwaz, ki te otrefwa nan kan Lamoderans la, yo pral met men sou Jakmèl. Men yon nou di ke Kanje p ap chanje koulè drapo li a. Li pral kenbe drapo nwa e wouj la, Ke yap toujou wè tout kote ke twoup pa l ap goumen. Nan Nòdwès peyi a, te gon kapitèn de lame anglèz e nou konnen ke anglè yo te ede mesye endepandantis fè zlame endijèn yo anpil, yo te bloke pò Sendomeng yo, anpeche Napoleyon voye ravitayman bay Leklè, bay Wochanbo. Pandan ke lafyèv jòn ap devore sòlda franse e ke lame endijèn ap met bon zam sou yo, enben, gon kapitèn de lame anglèz ki te rele Loring, ki te alye Desalin, ki te alye lame endijèn, li pral fè kado a Kapwa Lamò yon drapo ble e wouj, paske l te konnen ke se drapo sa a ki te senbòl lame endijèn nan ki t ap goumen pou lendepandans la. Leklè pandansetan mouri lafyèvjòn, Wochanbo ranplase l, Pòtoprens pral tonbe nan men mesye endijèn yo, endijèn yo pral monte Okap, twoup Kanje yo te Okap. A se moman la, batay Vètyè fèt, Wochanbo kapitile. Te gen yon lyetnan fransè ki te rele Babron ki ekri nan souvni l ke l wè Okap ni drapo nwa e wouj ki te drapo mesye Kanje yo, ni drapo ble e wouj. Ibercole. ki te yon Témoin de l'époque, ki pral ekri yon liv plus tard sou Warren Christophe, ekri ke Kapitan Anglè Loring te di l ke l te konstate prezans drapo ble e wouj lame endijèn nan sou Fò Picolet 30 novanm 1803. E se akoz de sa, depi l wè drapo ble e wouj la, li konnen ke Desalin pa Okap pou li, li pa enterese ankò ni Gwosye a Wochanbo. Li di se drapo sa a l wè sou fò pikolè a, li di bon m pa nan negosye ankò a moun ki pèdi. Wochanbo se rann pou rann tèt ou, se ki pral fèt. Nou rive donk kounye a la an 1804, 1805. Pa gen okenn dokiman. ke nou tonbe sou li, ki kapab di ke nan fèt Gonayiv premye janvye 1804 la, yo wè okenn drapo ap flote. Bon! De tout fason, menm si dokiman yo pa di l, kanmenm te dwe genyen l, paske tout dokiman ke nou jwenn nan epòk sa a dou ke drapo leta ki fèk kreye a, ki rele Leta Dayiti a, Se ble e wouj. Koulè yo kouche. Koulè yo kouche bann orizontal. Se drapo sa kap flote sou tout teritwa peyi sa ki fèk endepandan. Nou jwenn 2 lèt yon ansyen kolon Sendomeng, Mesye Defreuille, kote l di, Nan vil Okap, Tout bagay fèt anba drapo wouj e ble a. Gon lòt kote l di tou, Paviyon mesye sa yo, mesye ayisyen yo, se ble e wouj. Franse k ap kite Sendomeng, ki tounen Ayiti, k ap debake Kiba an avril 1804, tout moun ki poze yo kesyon sou koulè drapo ayisyen an, yo tout yo reponn Wouj e Ble. Gwo Angle k rele Mesye Kòrben, ki te an misyon l pou gouvènman Angle bò kot Desalin, nan mitan mwa janvye 1804 la, li menm li di w, Drapo Leta Ayisyen an se ble e wouj, koulè yo kouche, orizontal. Donk se pa Petyon ki vin kreye okenn koulè, Ble wouj kouche. Li te deja la. Mentenan, gen yon konfizyon ki pral kòmanse an me 1804, lè Desalin nan pale avèk yon gwoup ofisye, e menm parètil yon diskou. Desalin fè alizyon a yon drapo ke li di ke nou te dwe adopte deja. Men li pa pale de koulè. Li pa pale si koulè yo fèt pou yo kouche ni pou yo kanpe. Pawòl sa yo pral fè gen yon pakèt sipozisyon, yon pakèt ipotèz ki pral parèt. Kilè bagay yo pral klè? Se nan konstitisyon ki pral di ke an Ayiti kounye a gen yon anpi, le 20 me 1805, pou la premyè fwa, gen yon tèks ofisyèl ki bay yon presizyon. Li di kounye a koulè nasyonal yo se nwa e wouj, li pa endike anyen. kòm drapo ki te itilize depi janvye 1804. Men li di, nan lang franse a, koulè nasyonal yo serou, sa vle di ke a pati dojoudwi, sa vle di ke avan sa, te gen koulè ble e wouj, Tankou tout dokiman nou sot pale w ya t di l la. Desalin asasine 17 oktòb 1806, apati de ane sa jiska 1843, anba gouvènman Aleksann Petyon, 1807-1818, Janpyè Bwaye, 1818-1843, drapo ble e wouj la, koulè kouche, avèk zam repiblik la, deviz linyon fè lafòs, Se li menm ki te drapo repiblik la. Men pa gen okenn konstitisyon non ki te di l ofisyèl. Nan nò peyi a, nan wayom Kristòf la, Kristòf te kontinye avèk drapo nwa e wouj la. Men nan mitan l, li te mete yon zwazo ki te rele le feniks. Feniks sa se yon zwazo yo toujou di w li pa janm mouri, li toujou ap renèt. de sann ni. Lè Bwaye tonbe, Konstitisyon 1843 a ki sa l di? Li di koulè nasyonal yo, ble e wouj, kouche, orizontal. Am de la Repiblik la se palmis la ki nan lèt tèt li bonè a, bonè libète a, e palmis la antoure de yon pakèt zam, epi kanon, boulèt kanon, eksetera.

Li menm, li pral konsève ble e wouj la, men nan mitan l, ou pap gen am de la repiblik, paske peyi a pa yon repiblik ankò, son anpir. Ou pral genyen nan mitan li yon sòt damwari, ou pral wè de bèt tankou de fov ki kanpe, eksetera, avèk yon dè, eksetera. Bon, sa se te amwari Soulouk, men koulè a rete ble e wouj. Lè Soulouk pral tonbe,

Pa gen bonè a anlè tèt palmis la. E l ap kenbe deviz la, L'union fait la force. An fevriye 86, diktati Duvalier yo tonbe, anba presyon popilè, Konsèy Nasyonal Gouvèneman an, prezide alepòk pa Jeneral Henri Namphy, pral retabli koulè ble e wouj yo ki te flote, de 1843 jiska 1964. Alò, sou kesyon drapo nwa e wouj la avèk arme de la République ki bò yo soti? An nou di touswit, bagay sa gen plizyè orijin. An n pale dabò de kesyon nwa e wouj la. Le 15 janvye 1765, Le Comte Destin, anba lòd Wa de Frans la, pral kreye premyè lejyon Sendomeng. Lejyon an se te yon lame, li kreye l, te gen blan ladan l, te gen milat, te gen grif, te gen nwa. Li te vin rekrite mesye sa yo pou te ede mesye ameriken yo ki t ap goumen pou endepandans yo. Se te Lafrans. M konn tande betiz sa a k ap di ke Ayiti ede Lèzetazini pran endepandans. Se Ayiti potko menm egziste. Kouman l ta fè ede Lèzetazini? Se Lafrans. ki deside ke lap ede Lèzetazini e a lepòk tout teritwa franse se franse k ladann pwen final a mwens ke w son moun ki esklav ou pa jwi de dwa sivil men si yo deside ke yap fè yon lame yap rekrite w pou voye w goumen pou yon kòz ke lafrans deside ede ou ale kòm sijè di wa de frans ayiti pat egziste pwen donk se konsa ke mesye sa yo. Avèk kon desten y ale, yo goumen, batay de Savana, tout koze sa yo, milat, nwa lib, afranchi. Yo pral fè pwès, yo pral montre bèl kalite militè yo. Yo goumen jan nou di Savana, Yorktown. Epi, lè kon desten wè ke nesesite sa yo ka itil tou, pou defann koloni Sendomeng nan pou Lafrans, li pral rekonpanse yo. Li pral rekonèt valè yo. Li pral dekore yo don meday ki yo pral rele meday de la vertu et de la valeur. Meday de la vertu ya, te gen yon ruban nwa e rouj, se meday sa ki yo te bay grif yo avèk nwa yo. Nwa yo, pami lèkèl te gen Louis Christophe, pral rete trè atache ak koulè sa yo ki te raple tout eksplwa yo, bravo yo nan la guerre de l'indépendance américaine. Men kote dabò kesyon nwa e wouj la sòti lakay mesye sa n te kab rele les affranchis, paske affranchi yo pa t milat sèlman. Mentenan.

Li te repwodui sa, repwodiksyon sa a, li te repwodiksyon yon twofe ki te date de 1790. An 1798, rout 8 an plita, twofe sa a ou jwenn li sou anprent yon kachè yon lèt Jeneral Moïse. Menm Moyiz sa a ke Toussaint Louverture pral fiziye an 1801 an. 1801 debut 1802. An 1808, gon ak ofisyèl de prezidan Henri Christophe, poko wè nou, ki gen twofe sa a sou li. Twofe prezidan Pétion an li menm tou, w ap jwenn ladan l men sèlman, Wap jwenn palmis la, bonè frijyen an, etanda, fizi e kanon. Donk istwa pou moun ap rakonte ke se Petyon Amèl ki te desinen twofe bay bay konsa. Bay sa yo te la depi lontan, Petyon pa envante anyen. Donk, men. Egzakteman sa n kapab rele istwa koulè drapo ayisyen, orijin koulè nwa e wouj yo sou bò franse yo, byen antandi avèk sa yo pral rele armes de la République yo. Na swete ke emisyon sa a te itil nou nan sans kote li pèmèt nou pote eklèsisman sou anpil pwen kote gen anpil lejann, anpil mit, anpil rakonta bagay karaktè swadizan mistik li a sesi li a sela k ap debat. Donk nou pote nou kapab di yon ti kontribisyon pou nou. Na swete jan nou di l la ke l te itil nou. A la pwochèn!